De Kenly parle de foot, de Kenly actualités foot, men ki se yon kòmantatè ki tout osi byen se yon yon moun ki pase de prestasyon nan kesyon radyo difizyon nan vil Ench, nan Pòtoprens, nan Jakmèl tou sa e ki jodi an pral gade avèk mwen reyalite ki gen pou wè avèk kesyon gang yo nan peyi Dayiti men sitou ki domine pa Dènye rapò ke Nasyon Zini sòti sou kesyon gang yo ki jisteman fè eta de sa n konnen kòm reyalite a, de ekstansyon gang yo nan peyi Dayiti notamman nan Pòtoprens, nan Artibonit, fason ke gang yo ap vale tèren. Bon, pa gen anyen ki nouvo nan rapò a Enjenyè Doraphy Stanley, se lamenm istwa, se sèlman yo eksplike ke gang yo sitou ap pran ekstansyon, yo ap pran teritwa, y ap vale e tèren nan peyi Dayiti se sitou paske yo gen sitou pou obligasyon pou ki yo kapab pase plis dwòg e dotan plis pou yo kapab jwenn e plis dominasyon e an efè pou kapab kenbe popilasyon an plis an otaj pou eseye fè yo sèvi kòm boukliye fè yo sèvi kòm e. sa yo rele nan langaj militè la chè a kanon, se ke pou yo fè yo sèvi kòm de moun ki sitou pral sèvi kòm parapli an fèt pou kapab bare pou yo lè pa egzanp sòlda oubyen polisye kenyan yo oubyen ki yo menm fòs ki deplwaye an Ayiti pou sekirite nasyonal la notaman lapolis pou ke lè yo vini pou ke jisteman yo kapab jwenn de moun ki pou kapab fè dèdomaj kolatewo jisteman avèk yo kòmsi pou ke se de moun ki sibi an fèt a fwon de entèvansyon sa yo lè pa egzanp yo rive nan de zòn kote ke yo kontwole pa egzanp de tèritwa ke yo di swadizan tèritwa pèdi men nou menm nou toujou konsidere kòm de tèritwa ki okipe paske leta pa kapab pèdi batay fas a bandi fas a gang fas a moun ki ap destabilize yon peyi Dwafisk Kenly se yon plezi pou ke mwen gen ou avèk mwen jodi an nan mikwo Wesley Jean Lele Online pou ke nou gade ansanm aktyalite. sosyopolitik notaman ki domine pa lensekirite an Ayiti. Bel salut Ingénieur Doraphy Scanley, se yon plezi pou nou ansanm jodi an. Bonsoir Wesley Jean, bonsoir ak tout telespektatè, entènot de Wesley Jean Lele Online, Wesley Jean au micro, son plezi pou mwen pou m kab avèk nou jodi an. Byen ke anpil moun konnen m sou chapo spò a, men sa pa anpeche ke m son Ayisyen ki pèse se li menm ap viv sitiyasyon yo menm jan avèk tout lòt Ayisyen, menm si ke m ap pale spò, men sa pa di pou otan ke mwen pa genyen on zye sou sa k ap pase paske n ap viv li de tou lè jou, nou santi l. Donk se avèk on gran plezi ke jodi a la pou m kapab vini e patisipe avèk ou nan gwo show sa, bèl emisyon sa. Donk pou moun ki petèt Kot gwo abone, m swete ke nou abone avèk chèn nan epi tou aktive klòch yo pou pwochen envite pou lòt moun ki sanse ap vini la paske mesye sa li menm ta sanble se pwentu yo pwentu yo lap chèche donk m espere ke nou abone epi poun kab avanse son plezi pou mwen pou m kab diskite avèw zanmim frèm pdg. Plezi a pataje Drafsknly e piske w nan peyi Dayiti menm si mwen menm mwen Ozetazini pou moman sa men anfèt nou entèkonekte nou pale de sitiyasyon tout tan nou kòmante yo e piske nou konnen sitiyasyon Ayiti pale de mal an pi avèk ensekirite a kap taye banda e jan n te di an sèke resamman Nasyonzini sòti yon rapò kote ke li fè eta de la menm sitiyasyon e di menm ka de figi ke nou savon an s ki a trè a lekstansyon dè gang zame a a sa ki gen pou wè avèk fason ke yo ap simen la tèrè nan peyi a, se ki sa an efè enjenyè Dwafi Stanley e kòmantatè sosyopolitik e kòmantatè spòtif patikilyèman, e kòman ou ap viv sitiyasyon an an Ayiti, kòman sa ye pou ou e kòman ou wè reyalite an pa rapò a sa ke Nou sot di la de ekstansyon diferan gang yo nan peyi Dayiti.
Bon, deja son tablo ki parèt osi klè pou tout moun ka wè, se ke premyèman de jou an jou li vin konplike pou yon ayisyen lambda sanse li menm sikile nan tout peyi a, paske E pouvwa ke mesye ki gen zam nan men yo a tèlman vin enòm, yo dikte mouvman popilasyon an nan jan ke yo swete l, nan jan ke yo vle l. Donk, sitiyasyon an difisil, difisil an Ayiti pou moun sòti de yon pwen A a yon pwen B, difisil pou ke w di tèt ou ke w ap sòti la a, pou ke ou pa gen san mil refleksyon ke w ap fè, difisil pou ke jan nou te konn fè l lontan, mwen menm avè w, nou ka leve la a yon jou epi n di bon monchè, Nou pral nou pral gade kòman kòman sitadèl la ye nou pral gade kòman jakmèl leve maten an donk kòman kòman okay te leve ou konprann li difisil kounya pou yon nèg deside fè sa pou pa reflechi san fwa premyèman kou a vin elve dezyèmman ou pa gon garanti ke nòmalman wap prale wap tounen donk son sitiyasyon difisil men mwen menm m toujou di sa Wesley se ke Sitiyasyon an se paske moun ke nou genyen kòm dirijan yo se paske yo vle sitiyasyon sitiyasyon an aranje yo paske de tout manyè yo nan jan ke yo fonksyone yo montre ke sitiyasyon an pa gen anyen anyen ke ki sanse vrèman fèt pou chanje sa oubyen fèt ki nan sans pou montre ke gon pwogrè ki sanse ap fèt donk rapidman m ap di w ke mwen menm kòm sitwayen lè m ap gade fòm gade poum wè ke moun mwen mete yo deja gen de bagay yo ka kòmanse ofrim, lèm di kòmanse ofrim si nap pale sou plan sekiritè gen de kote petèt mte konn gen difikilte poum ale si nap amelyore sitiyasyon sekiritè fòk plizoumwen mkapab gen fasilite tandike se lenvès ki ap fèt se restren ke map restren de plis an plis parapò avèk teritwa ke mesye ame yo sanse yo menm yap yap akapare, yap pran menm. Donk nan sans sa m panse ke nòmalman nou anfas yon dilèm nan peyi a kote ke fè fas avèk sitiyasyon gang ame yo pou popilasyon an chak jou pi plis parèt pi konplike. Donk nan sans sa mwen m panse ke. Nou nan yon sitiyasyon difisil, yon sitiyasyon jiskaprezan ke n poko konnen kòman n ap sòti ladan l, yon sitiyasyon tou paralèlman ke moun nou mete kòm lidè k ap dirije nou yo, yo pa gen ankenn siyal ke yo fè pou yo sòti nou ladan l. E sa ki fè ke de jou an jou, fraksyon gwoup ame yo ap ogmante, teritwa oubyen chan denfliyans yo sanse ap ogmante. o detriman de leta ki sèten moun ladan yo rele teritwa kote ke mesye sa yo okipe yo teritwa pèdi. Tout a fè, tout a fè. Enjenyè, an fèt, anpil pale fèt, jan ke nou sot di l deja, e resaman ou te fè yon, yon, yon kòmantè sou Merkens Société Plus ki te vrèman enpòtan, ki te mete an egzèg, an fèt, presizyon ke ou te fè sou yon komisè tankou komisè Muscadin, an efè, ki li menm Kote pa li ap fè yon travay mwen ka di kolosal puiske li vrèman diferansye li antan ke komisè ki li menm sanse e pran pozisyon li klè pou ke li di l ap fè la chas o bandi e ke li di nenpòt ki bandi an li genyen zòn pa l la ki li menm se depatman dè Nip li di ke li bay sa kòm simetyè pou tout bandi Byen si si, de no jou nou remake ke gen plizyè bandi ki yo menm ap fè konnen ke sa se presyon, konsa tou genyen yon gang tankou Jimmy Cherizier alyas Babekyou ki li menm ap fè elòj, k ap di ke pou li menm komisè a ap fè yon bon travay. Anfèt, Se ki enpresyon w jisteman de reyalte sa ke n ladann, ke jan w sot di an, nou pa konn kilè n ap soti ladann paske li krisyal, li yon sitiyasyon konplike, tout moun konnen diferan gang k ap domine nan peyi a, gen k pi popilè ke lòt, men genyen an efè ki yo menm pa genyen popilarite men ki kelke pa trè danjre, ki nan yon seri de zòn e ki yo menm ap fè je dirè dè zantèn pou de lòt gang konsa tou k ap fè dè de krim ekstraòdinè nan yon seri de milye riral, nan yon seri de zòn ke moun pa vreman endekse alòske tout gwo bandi yo pa egzanp ke ou pale de Izo 5 segond, ke ou pale de Jeff Kanaran, ke ou pale de Lanmò San Jou swadizan e ki toujou ap di ke se bawon plenn baay sa yo, ke ou pale de Jimmy Cherizier ki li menm pran ba Dèlma pou li la pa egzanp. Tout sòt de gang sa yo se de gang ki. Très connu et ti lapli nan kotel ye la et nan savann nan anlè a la c'est que c'est de bandi ki reconnu men konsa tou gen anpil lòt bandi ki pa trò popilè men ki aussi dangereux Junior men Lè jan n t ap di l lan, se ke pozisyon yon moun tankou komisè Muscadin ki li menm montre kèlke pa ke se sèl otorite jiska prezan ki gen yon pozisyon fèm fas a yo menm. Èske w panse ke se yon fòmil ki ta sipoze adopte pa de lòt otorite si kèlke pa nou ta dwe jwenn an filigrann oubyen kèlke pa yon solisyon pwobab la a? a pwoblèm ensekirite sa a.
Kite m di w tou, premyèman, sè ke pou n jwenn yon solisyon avèk pwoblèm ensekirite a, fòk nou fè divòs sa a, divòs rapò moun k ap dirije ak moun k ap teworize moun yo. Paske pa bliye, nou nan yon sosyete kote ke sitiyasyon. ke nap viv ladann la, fòk nou nòmalman gen de moun ki konnen ke viv byen, viv an sekirite son prerogatif pou yo kòm chèf. Donk, nòmalman pou nou rive pa rezoud pwoblèm sa a, fò nou ka dekante oubyen divòse otorite yo avèk moun ke yo sanse ta dwe sanksyone. Donk pou n rive sou kesyon
metòd komisè Muscadin an, kite m di nou ke mwen menm sa ki enterese m se pa le pèsonaj men se le rezilta. Toutafè.
Jiska prèv di kontrè, moun nan Nip di yo santi yo an sekirite. Moun nan Nip pa ap plenyen sou le fè ke yo depase yo avèk ti pakèt sou tèt yo tankou moun Kavoufèy, tankou moun Taba, tankou moun Kwadèboukè, yo pa konn kote yo prale. Moun nan Nip, pour l'instant, pour l'instant, m pa konnen si sa ap chanje, men pour l'instant, yo pa nan sitiyasyon sa. Donk, si tout fwa ke yon moun ap jije dans la droiture, yon moun ap jije nan sousi pou wè popilasyon, nòmalman son metòd ki ta dwe aplike pou tout rès kote yo mentnan ki metòd ke moun yo pral dim ki aplike mwen menm sak sèten se ke se rive mete tout moun ki gen zam nan men yo kap teworize popilasyon an ò deta de nwir men la kistyon si yon moun ta mandem metòd kap itilize etc eskem dakò sou li sa se pou mwen menm yon fo deba paske nòmalman menm metòd ke nou swadizan ti nèg la pa aplike a Chak jou y ap aplike l sou popilasyon an. Evidaman. Kisa nou di? Anyen ditou. Chak jou y ap aplike l sou popilasyon an. Tout moun ap gade. Machin, machin pase, yo krible l a bal. Moun nan ap pase, yo pran l, yo kidnape l, boule sachè sou li, vyole l, tòtire l, touye l. Oh, se terib sa. Men, men, wa eskize m si m di sa, Sa yo pa fèt pou bay sekirite avèk ou andwa. Sa fèt pou teworize popilasyon an. Exactement. Kounye a si gen yon nèg kounye a ki di ke bon jan de bagay sa yo, bagay barbari sa yo, li menm au péril de sa vie et avec ses méthodes propres à lui, deside di espas li an yo pap fè l sa ladan l. Tout à fait. Se normal paske leta, leta. Kèlkeswa moun,
Kèlkeswa moun.
Eskize m enjenyè, leta a le monopòl de la vyolans legal. Leta an swa. Sè ke si otorite nan pi wo nivo, ke se swa legzekitif, ke se swa le gouvèneman, yo pa itilize fòs la e nan nivo pou ke li, yo fè li itil, yo fè l sèvi e popilasyon an, sè ke si gen yon otorite ki konsyan de sa e ki di ke li menm l ap itilize fòs li an pou ke li fè sa l dwe fè pou l sekirize espas ke li genyen a charge de li menm nan, li gen au controle de li menm, paske yon komisè du gouvernement, se yon moun ki la pou kapab fè renye la loi, ok, otorite leta nan zòn kote li ye a. Donk kelke pa, lojikman li parèt a bon dwa, menm si an efè, anpil moun ap kritike ke sa ke li de exekisyon somè kelke pa, an fèt se bèl franse kap pale, paske lojikman dwa zumen an Ayiti, oubyen kesyon dwa de lòm an Ayiti, se ke li parèt kèlke pa kòm yon misyon ki echwe, paske nenpòt kijan ou vire bagay la, se ke la misyon dè dwa imen se de pwoteje lavi e le byen de la popilasyon, oubyen lè byen de la popilasyon, men malerezman se ke nou pa wè se travay sa yo k ap fèt an Ayiti, an giz de sa menm, se ke dwa de lòm nan plis parèt kòm yon sektè k ap pwoteje lè gang zame, lè kriminèl notwa. Enjenyè. Bon, an m di w yon bagay. Mwen menm, sa ki, sa ki kòmsi priyoritè pou mwen, se sekirite teritwa lan dan tout son entegralite. Evidaman. Mwen ka toujou konprann ke yon moun ka pale de ekzekisyon somè a. Men kounye a la, ban m di w yon bagay. Yon nèg ki kanpe nan Pòtoprens lan la avèk gwo M sesi, T sela, T selòtbò l. Kounye a la, ou mande ke metòd ki pou ta enteresan pou yo ta pèmèt ke nèg sa bay bay popilasyon an lapè li, se pase men nan tèt li? Monchè zanmi m, ou pa pè, ou pa fè sa, ou pa dwe fè l konsa, etc. Men non! Men non! Mey nou, paske banm di nou bagay, banm di nou bagay, metòd pase men nan tèt la, se li k mennen nou nan sa n ye la a nan Pòtoprens lan wi. Evidaman. N ap pase men nan tèt, n ap, lè, lè lapolis di tèt li bon monchè, gen tèl moun tèl kote nou pran li, epi nèg sa a li menm li ensanse genyen. akwentans li ak X oubyen avèk Y, swa avèk yon komisè oubyen avèk yon jij oubyen avèk yon avoka, swa avèk yon depite, yon senatè, yon depite, yon senatè, yon prezidan, minis, yeah. Yon senatè, yon prezidan, yon minis, epi ki libere l anndan prizon an. Evidaman. Lè libere l, lè libere l anndan prizon an kounye a la, ki sa k pase? Lè l vin nan lari, li vin plis andursi, li vin kounye a la, Non sèlman l vanje avèk polisye ki sanse li menm te arete l yo, men tou li vin pi menasan pou sistèm sekirite peyi a. Mentnan rezilta a se ou pa ka mache nan Pòtoprens, ou pa ka bouje, ou pa ka fè anyen, ou konprann? Donk kounye a si gen yon sitwayen,
si gen yon sitwayen ki di tèt li ke Li pa dakò an oken ka ke zòn n pa l lan, moun ap kouri ladan n a ti pakèt sou tèt yo, pa paske yo ap kite espas yo pou pèsòn moun pa vin ladan l. Donk m pa wè m pa wè pwoblèm nan sa. Ya men se ta dwe travay tout leta, Enjenyè Dorafi Stanley. Se ta dwe travay tout leta paske se angajman sa yo ke yo genyen. Premye. Oblige, an fèt, premyè obligasyon ke yon, yon, yon, yon, yon otorite nan leta, oubyen leta an jeneral, oubyen gouvèneman ki se yon fòs, e, jisteman, oubyen yon antite enpòtan nan leta a genyen, se garanti sekirite popilasyon an. Se premye sèvis oubyen premye byen ke leta gen kòm obligasyon pou l founi nan yon peyi. Se ke lè nan yon peyi pa genyen garanti pou sekirite, vi ak byen, se ke peyi sa a tou senpleman pa gen anyen ki posib ladan l an tèm de devlòpman, an tèm de tout lòt paramèt ke w kapab fikse kòm eleman ki ka pèmèt ke lavi vreman egziste oubyen boujonnen nan peyi sa a. Kèlke pa, Junior, m panse ke se te enpòtan pou n te fè pwen sa a sou kesyon sekirite a ki li menm vrèman ap taye banda an efè avèk ekstansyon gang yo ki vrèman parèt kòm yon sitiyasyon ki kreye anpil ensètitid. M pa konnen si ou ta gen yon dènye apwòch ke ou te vle fè konsènan reyalite aktyèl lan ki sitou domine pa ensekirite a nan peyi a, Jenè Dorafis Kenly, piske m te kontan gen ou avèk mwen pou ke n te fè pwen sa a sitou sou rapò resamn ki soti pa l'ONU menm si ki an efè fè eta sitou de ekstansyon gang yo ki pale de patwon gang yo ki yo menm vreman kontinye ap founi yo plis zam, plis materyèl, kap founi yo plis mwayen pou ki yo kapab pran plis teritwa ke yo menm ap kesyone ap di a ki fen men sitou yo pale sitou de Anbisyon pou gen plis dwòg ki sikile nan teritwa a pou kapab ale jisteman nan kèk peyi ke yo vize ke yo kapab vann epi pou ke gang yo kapab fè plis lajan pou toutè okipe plis teritwa sa kap pèmèt ke jisteman bagay an fèt ke yo kapab gen plis pouvwa plis ejemoni men dotan plis yo pale sitou de popilasyon an efè ke yo gen yon sòt de e deklarasyon ki ap fè dènye moman sa yo byen ke y ap eseye pwone jisteman yon sòt de pè men pè sa se sitou pou kapab kenbe an efè popilasyon sivil lan plis rete pi pre yo ke jamè pou sèvi kòm chè a kanon kòm boukliye imen pou yo pou kapab pwoteje yo kont aso oubyen kont Pwobableman entèvansyon de lapolis kenyan e sitou de lapolis nasyonal. Yon dènye mo enjenyè konsènan apwòch sa a, menm si n ap mande an pasan pou ke tout moun k ap swiv nou sou paj Wisly Jean Lele Online yo, k ap swiv Lanbi a Soufle avèk Wisly Jean pou ke yo pa ezite like, Oubyen klike sou ti pous blan an jisteman pou ke pou yo bay ti pous ble a pou ke yo bay ti koulè ble a anfèt jan enjenyè Edouard renmen di l. Epi pa bliye non sèlman renmen oubyen like, pataje epi kòmante jisteman epi n ap Pote plis kontni k ap enterese w. Men te gen plezi pou n te resevwa yon grantòm, Kenly Dorafis, enjenyè, kòmantatè, jisteman, kwonikè spòtif trè rekoni ki te avèk nou pou ke n te gade ansanm ensekirite a piske l ap sibi de li, mwen menm tou, Wesley Jean, nou sibi de ensekirite ann Ayiti. Li fè anpil mal pou n te gade kòman sitiyasyon an ye de no jou. Enjenyè, yon dènye mo pou jodi an nan emisyon spesyal sa a ke n te genyen sou ensekirite nan peyi a.
Dènye mo a se pou mwen menm pèmèt ke menm si gen anpil moun k ap di pa gen otorite men otorite yo jiska prezan yo souse ap peye yo lajan nou n ap peye yo lajan nou y ap touche yo an pòs etsetera mwen menm dènye mo a se pèmèt ke pou yon fwa mesye dam ki souse opouvwa yo sèvi popilasyon an nou sèvi tèt nou deja nou sèvi tèt nou deja nou alèz nou kòrèk donk Fon ti sèvi popilasyon an. Paske popilasyon an ap peye nou. Popilasyon an ap ba nou taks li. Donk nòmalman, pèmèt ke popilasyon an ba l, ba l yon ti, tankou, tankou gon nèg ki te di, yon nèg ki te opouvwa ki te di, bay pèp la yon ti ma, yon ti rès. Ba l yon bagay. Paske Nòmalman pèp la pa mande anpil. Ann di prezidan Jovenel Moise le feu prezidan malerezman ki mouri 7 fevriye 2021. Ya li pap detounen piske son òm politik ke li te ye se ansyen prezidan nou Jovenel Moise ki li menm te di bay pèp la ti rès la omwen men la malerezman olye poun jwenn ti rès la se ke se prezidan an menm ke yo elimine. Sa ki fè triste. Antouka Ingénieur Doraphy Scanley merci infiniment. M te vreman kontan ke ou te avèk mwen. M swete ke jan ou di l lan, ve kè m se wè an fèt pèp la pi angaje e s'il le faut pou yo kapab retounen avèk metòd Bwa Kale a si se li ki te bay rezilta pou ke li kontinye an fèt. e fè chemen l, pa gen lechwa paske jan n te di sa se ke si an efè moun yo te bay gouvèneman sa a e konsèy prezidansyèl sa a ki gen anviwon 7 a 9 tèt ke yo te bay tout tan sa a pou ke yo te wè kisa l ap fè e jiska prezan la sitiyasyon va de mal an pi se ke l ap konplike enjenyè pa gen lechwa pou ke an efè si lòt otorite pa ka konvèti tèt yo an yon lòt Muscadin pou de lòt e vil nan peyi an oubyen de lòt depateman nan peyi an ke popilasyon pran desten li an men, pran responsabilite li enjenyè pou ke kèlke pa nou jwenn yon soulajman paske nou sipoze kapab e fonksyone nan peyi nou. Enjenyè mèsi enfiniman ankò, se te yon plezi. Plezi m la pataje zanmi m, se yon plezi pou m te avèk yo e avèk tout zanmi Wesley Jean Léon nan yo e mwen espere ke Nap kwaze yon pwochèn fwa pou yon lòt emisyon em swete tout moun abòne avèk chèn nan mezanmi pou nou pèmèt ke vrèman vwa sa yo sanse rive pi lwen pou ede sosyete a. Son plezi zanmim e ala pwochèn. Plezi a pataj enjenyè mèsi a tout moun nap retounen pwochènman pou yon lòt videyo rete konekte.